M prale nan komisarya la renesans. Benoit Stevenson nèg jamèl. Genyen moun ki konn tande map pale chak maten lèm nan travèse. Mwen se nan jou yo la mwal baw yon brad a fok bay bay kite travèse a fini konsa ousou nan map baw yon brad nan jou yo apati de lundi mwal gad sim ka baw yon brad nan travèse a gen de moun ki konn tande map pale nan travèse de komisarya vilaj la renesans. Humm e mwen wi gen moun kap di Banato vin pale pou la police ankò la non menn paka pa pale pou yo. Kite m remèsye komisè avèk responsab sikilasyon komisarya Dèlma 33 ki pwouve ke yo se moun yo se de vrè polisye. Mesye m salye nou. Kite ekskize pou sa polisye a fè a e answit kite remèt mwen pèmi mwen nan menm. E mesye map di l tou di polisye a sa se pa paske se mwen k fè n remèt mwen l fòk yo pa fè lòt fòk yo pa fè chofè abi nan lari a. Mèsi a komisarya Dèlma 33 a presizeman komisè la ak tout chèf de pòs e responsab sèvis sikilasyon an Mèsi. Banm di n mèsi mesye. Ok ki te remèt mwen pèmi m sen e sof. Ok sen e sof. Ok san diskisyon san pale anpil yo te rele mwen m ale nan komisarya kote yo yo ban mwen kichòy mwen. Mèsi. Mèsi tou a tout vrè polisye kap travay tout bon polisye ki nan lapolis la tout bon ki bay kò e am ki dakò vann leta nanm yo pou dimil goud kenzmil goud. M salye komisarya bim ki dèyè kwen mi an. Brèf, komisarya ti antèn ki nan antre vilaj la renesans, m espere gen moun la renesans k ap tande m la, m espere gen moun lèbou ki sou radyo a, moun fouji, moun masyal, moun vodrèy. M ap mande tèt mwen pandan 2 polisye defwa ki nan lari a k ap brase chofè moto, chofè machin, lè m di machin an jeneral kidonk kamyonèt, prive, kamyon, nèg kamyon plen anpil yo di banat pa janm salye yo, m salye tout chofè kamyon nèt nèt nèt alawonnba dè trelè, chofè kamyon baskil m salye nou mesye. Wouso, kay sa a kote yo loje ti mesye yo fò m di w se minustah ki te fè yon ti abri.
N a raple n depi kilè minustah rantre nan peyi a. Minustah fin fè li, lapolis loje ladan l. Konbyen polisye atò? 6 polisye ki travay an gwoup de 3. Ti kay sa a pa ka twonpe solèy, m pa bezwen dlo pou lapli. Peyi a e mwen k ap di nou wi. M ta renmen nal gade. Dayè pandan m te pran komisarya Boukan Kare a ki son fenomèn men vilaj la renesans mesye map mande tèt mwen eske se de ekskizem wi peyi a eske se de bèt yo mare la eske se polisye yo met la vre. Andeyò de polisye eske se moun kap viv anndan sa? Kote leta? Banm fon ti kite la renesans map gade youn aprè lòt avè nou peyi a. Eske gen moun sadou a kazo kap tandem la? M pral gade komisarya kazo a. Kazo pa janm pa gon dlo sal ou dlo santi ki pase devan komisarya lè lapi tonbe menm rive antre anndan komisarya. Si yon polisye ta gon ti machin li kanpe l deyò lap desann li nan dlo a pou l met pye l pou l antre anndan komisarya kòmsi nèg ki antèt lapolis la pa konn sa, nèg ki responsab lojistik yo pa konn sa. E lè w antre anndan komisarya a, ou pa. Si w vin pote yon plent, gen de polisye ki m konn, m konnen, ki zanmi mwen, ki ap travay nan komisarya a. Yo pa janm met inifòm sou yo non, ou konn poukisa? Yo te met inifòm sou yo pou m antre nan sa a. Wouso, kote nèg yo chita a. Radio Mega.
Oubyen pou ta chita a, se yon vye ban machann manje ki nan lakou komisarya a. Anndan komisarya a, pousyè ak labou fon sèl. A di pa gen tan chès, pa gen tan lapli. Pousyè ak labou fon sèl anndan komisarya a. Si w wè vye debri, vye iglou, vye sachè, vye sesi. Andeyò de sa, e pa polisye yo ki salòp. Se vre yo salòp tou. Men, pwòpte l kounye a la, avan 30 minit l ap sal ankò. Paske kote nèg yo ye a, anfen. Selil yo santi. Ou antre anndan, santi. Lapolis kap viv nan kondisyon sa a, m pa ta pale pou nou non mesye, nou menm nou konn sa. Men, nou se moun avan. 2 polisye kite bèl kabann yo, bèl kay yo, ki vini, vin ba w sèvis, lè yon ti kabicha nan je l, se yon vye machin l ap chèche pou l dòmi, anndan pa gen yon dòtwa, pa menm gen yon vye kapèt, vwa ta gen yon dòtwa. Banm kite komisarya kazo a si m ta pran pou m di map di twòp banm tonbe bò simetyè douyar kòmandan miradel fon bèl efò se nèg ki responsab ti antèn nan wi pou kò l ki achte de twa sak siman wouso ki fon ti bagay ki achte vye bagay dlo l mete la pou wè si nèg yo ta alèz men 5 nèg paka dòmi non nan sa yo fè a ou konprann men se li k fè l se pa leta non l achte de twa sak siman ou konprann li aranje l la l fon ti bagay tou kwense nan kwen an. Tout leta. M ta renmen youn nan nèg sa al gad kote yon bandi ap dòmi. Al gade kote nèg nou di k rele bandi yo kote yap dòmi. M sonje yon lè Evens Evens ti kouto Evens site solèy Evens boston rousseau e chato wi l te gen. M raplenn yo arete misye lè yo kraze kay misye ou konprann. Chato wi misye te gen nan boston. Yon polisye yon polisye pou l ap viv konsa. M pa kwè n serye. Men nan, lè m fin di polisye a pa ka viv konsa, ba m al gade kèk polisye peyi a ekskize m jodi a m trè konsa. Gen de polisye ki sanwont, ekskize m wi peyi a. Gen de polisye mesye w ap di tèt ou kiyès yo ye. L ap jwenn pale pou nou mesye kounye a m pral pale sa n ap fè. Kòman w konprann Des étudiants des lycéens dans la rue yap manifeste Nan senmak ou tande polisye kase tèt elèv polisye bay elèv bal elèv nan sal operasyon tigwav ou tande menm bagay la Pòtoprens polisye kase tèt elèv. M mande polisye a si l pa t lisyen oubyen si l pa t lekòl menm. Oubyen si l pa gen yon ti kouzen l, yon ti kouzin li k lekòl. Èske pwofesè a ap mande èske l pa gen yon pitit li, yon zanmi l ki lekòl? Men paralèlman ak sa, yo jwenn gaz, yo jwenn bouda zam pou yo kase tèt elèv. Yo gen bal pou yo tire sou elèv. Men dènyèman, Izo ak Tilapli desann Matisan la a, yo pa t gen gaz pou yo te bay non. N sanwont mesye. Nou pa gen nen nan figi nou. Nèg yo de Izo a ti lapli bloke bloke twazyèm nan. Yo bloke matisan. Nou pat gen gaz pou n ba yo. Men n gen gaz pou n bay elèv yo. Elèv yo ka revandike yon bagay ki jis. Lè ti lapli a Izo met pye l atè la e jwenn jwe pye n wi. Nou mèt te gen 50 blende e jwenn jwe pye n. Kounye a m wè n ap met separatè. N ap separe kisa la? N pa serye. Men kou yo di nou al bay manifestasyon gaz, nou tèlman gen gaz nou tounen ponp. Lè yo di nal bay elèv yo gaz, nou tèlman gen gaz nou tounen ponp. Men kou yo di n men izo n jwe pye n. Hein? Gen de polisye k konn nan bakòp jwè. Yo sèlman di yo, ah! Nèg vilaj yo atè, gade, wè bakòp la kap vire tounen, kap jwe pye l. Kou yo di n men izo n jwe pye n. Ke w di n men ti lapli n fè pou lapli a pa mouye n. E pa vre? Pa serye. Men n gen dan pouri gen fòs sou bannann mi. Nou gen fòs sou chofè taksi. Yè swa m wè de twa bim k ap maltrete yon chofè taksi. Pou lanmou Bondye m pa fè ti video a humm m gade de twa polisye simo kap bay de twa chofè moto presyon yo komand yo yo kanpe moto a Rousseau si la pa gen kanpe yo pwente sou li bon dwèt ou pata chape pase la mesye an nou fè la peyi ou byen simagri la map moute de twa machin sèvis de leta pa yon ofisyèl non kap desann nèg kap fè antèn yo nèg ki limyè yo. Ap fè nèg fanba. Fè espre m kanpe pou yo te vin pouse machin mwen an. Nan yo pa te vin pouse li. Kòm e chèf yo ye. E leta yo ye. La wi, devan ariz la la. Devan oasis la. E pou yo te vin pouse li. M ta fè kòmsi m anpàn kanpe la m wè. Si yo ka pase sou li. Ehe. M fè espre m pran pòz e pouse m ap pouse l m wè. Pou m wè sa yo ta fè. Se pa. Konprann? Paske jeneralman ou sou. Nèg ki di tèt li chèf la. Jezi mèt ta pral pase la e chèf li ye si l wè m anpàn se ede pou l ede m met machin nan sou kote e pa bouskile pou l bouskile moun nan non e sa wi chèf la pwoteje e sèvi wi gen menm nèg isit pwoteje sa k sèvi nèg isit pa pwoteje sèvi non yo pwoteje sa k sèvi men m di nèg yo Lakou granmoun gen lòd Humm lakou granmoun gen lòd. Radio mega.
Pa panse chak jou chak jou wap manje hotdog ou ka foure moun an bak la son kwis poul ou pran ou tonbe sou zo enh si w vle konprann wa konprann e gen sa yo rele revè nèg kap jwe bòlèt yo konn sa map di a byen. Pa panse w jwe zero nèf 90 paka sòti tande pa panse w jwe zero sèt 70 paka sòti ou gen fòs sou chofè ti bis ou poko wè lapolis kap bay kontravasyon pou yon bagay li menm li pa gen ou genlè pa konn sa map di a la. Polisye a ap bò kot avèson swa ou pa gen ou pase ou pa gen retwovizè. Gad machin ki kanpe a ki ba kòp la kap bò kot avèson pou wè. Poutan pawòl la di la charite byen òdone kòmanse pa swa menm. Yo serye wi. Toma lòs zanmi m. La charite bien ordonnée commence par soi même. Polisye a ap baw kontravansyon pou limyè, al gad machin li an pou wè menm plasman limyè a li pa gen. Pako yè lòt la banm yon kontravansyon li make misye nyè monchè. Bon kot kontravansyon sa ekri? M pa konn si w konprann. Hein? Lòt la di m tande atik 34 lè m al gade m wè atik 34 la di. An eta de debreyite. Sa ki eta de debreyite a? M pa konn sou. M ta di li, m pa twò fò nan fransè. Oubyen se debreyaye. M te gen yon bèl ti chemiz sou mwen. Antre anndan de pantalon m. Chemiz ki tèlman vann chè si m vann li misye ap gen kòb pou l manje pou yon semèn. A wi. E si m te vann tout sa k sou mwen misye t ap gen kòb pou l manje pou yon mwa. A. A wi. Nan ti chòp anfas la la wi m t achte li. M te pran 3 ladan l. Nèg la di mwen deja debreyite. Bon, m pa janm mache debraye nan lari. Moun ki gade m, bon, fè yon ti gad pwofil mwen pou wè si nèg sa ka mache debraye nan lari. E ti vès mwen, ti chemiz mwen, e ti bagay sa m konn mete. E, pou ki sa nèg la di m debreyite a? E don machin nan l t ap di k debwate. Mesye o! Nèg isit frajil. Peyi a m vle n konprann sa m ap di la. Nou ka pran l pou blag. Pandan m ap pale de eta polisye yo ap viv, men gen eta polis la ye tou. Leta de la polis. Humm yon zanmi k di m Banat, dèfwa w konn jwe loto epi e premye lo a k sòti. Bagay a bon. Ok! M vle n konprann sa map di la peyi an ala n pa fè dezòd ok. Peyi a. Nou bezon lot polis nan pap kraze sa n gen la non men nap modifye l. Chofè kamyon yo a bon nèg minsab yo chofè kap fè pwovens yo an pran egzanp yon nèg ki pral jeremi yo bal yon kontravansyon pòtay. Nèg la gen 2 opsyon a la fich kontravansyon an demen pèdi yon vwayaj poul vin peye l map vin gade sa aprè wi men gen de dezòd kap fèt nan lapolis la tou wi anpil dezòd nou konn sa m pa vle mwen dil m ta pran pou m pale la gen bagay m ta di banm kite peyi a dim jodi a ankò map pale ak chofè moto chofè kamyonèt chofè bis chofè kamyon de polisye tou ka pale. De polisye tou kap pale. Gen de polisye ki viktim Rousseau. Gen de polisye ki konn nan on bakòp avèk on polisye parèy li, li pa konn sa lap regle non. Epi lè sa li pase li mande nèg la 50 dola, 100 dola, epi lòt la ale chita nan machin nan lap baye. Gen de nèg tou ou mèt te ba li li pap pran paske li onèt, li kredib. Kòman yon polisye kanpe, li fin mande w pèmi, li di w fè kontravansyon, Rousseau, epi l di lòt la konsa, Tande, Rousseau, li di lòt la konsa, Ou pa konn sa pou w fè? Kòman, kòman l pa konn sa pou l fè? Ou ba l kontravansyon, ba nèg la fich kontravansyon l pou l al DG, al peye kontravansyon l vin pran lisans li. Epa kontravansyon w di l fè? Ba li l. Kòman wap rele nèg la sou kote si li pa konn sa poul fè a? Kòman si li pa konn sa poul fè a? Sa eksplike kisa? Ou te met nèg la travay pou ou? Menm jan ou gen sòl pou peye a, li gen sòl poul peye tou. Sanwont. Lè ou tal nan lapolis la epi ou tal fouye moun pou tal vòlò, anvan ou pat bay al nan lapolis monchè. Ke ou te nik kanpe deyò a, mande yon nèg prete yon zam ou fouye moun ou fini. Yo ta, lè sa chofè a tap wè son bandi kap fouyel la. Met inifòm si wap fouye moun pwofesyonèl. Si se 2 bandi polisye nou ye pou n di. Kòman kòman nou sou yon polisye kanpe w asirans pèmi ou ba li l. Li pa ekri pou ou nèg la gen yon kip pasaje sou do l li bezwen al depoze lap tann ou pou vin kote avè l. Oubyen li loje papye a ba yon lòt vòlò parèy li k nan machin nan Epi l dwe al pale a chèf la. Sa l pral di a chèf la? Bay nèg a fich kontravansyon l la, al peye l DGI, ok, epi l al pran lisans li. Sa l pral di a chèf w ap di l al pale a chèf la? Pou l al di kisa? Nou menm tou chofè yo. Nou menm tou chofè yo n pa serye. Nèg a di w sa, di chèf ou di m fè kontravansyon, ban m kontravansyon m. Ya, fò n kòmanse desitire bagay sa yo. Nan gade ou fè kontravansyon, fè l bò fich ou, al peye l DGI, al pran lisans ou. Pa nan kisa w ap rale nèg la sou kote, nan. Si n ap chanje peyi depi alabaz pou n kòmanse. Tankou m konn di l souvan, se pa Jovenel ki pwoblèm peyi a. Se tout yon sistèm. Se tout yon sistèm. Ou konprann? Se tout yon sistèm. Se pou n kòmanse pwoblèm nan alabaz e rezoud li alabaz. E n ap wè, yon jou tankou jodi a, si n pap gen peyi a. M konnen sa map di a gen moun ki pap renmenl men map pale verite tou malos zanmim ekip mwen pataje live la pou peyi a jwenn levanjil la ok ou sot dim banm mande kèk chofè kamyon kèk chofè.

Ok nou moun anling. Alo.
Alo. Yes kote wap tande nou. Yeah mèt monte anling.
Yes ou anling wi frè an pale. Dakò pa Daniel frèm bonjou bonjou bonjou kòman ou ye frèm mwen kontan rejwenn ou jodia m kontan salye ou m salye tout moun nan peyi dayiti monchè jodia wap fè yon bèl emisyon ou fè yon bèl rale sou konpòteman polisye yo nan lari a monchè gen bon polisye nan enstitisyon an, men genyen tou w ap mande sa ki rezon ki mennen w nan enstitisyon an. Monchè, yè mwen aprann ke gen yon piti nan venteyièm pwomosyon an ki avèk yon lòt ki trese cheve li, ki detounen yon kamyon ki t ap transpòte yon seri de fè. Èske yon bon konpòteman? Je dirai non.
Anplis, sa ki pi nyè a nan nèg yo, nèg lan Se lekòl tou. Ou ki moun timoun pandan nap manifeste pou yon bagay ki nòb, ki jis, ou bat li, ou voye gaz lakrimojèn, timoun nan gen ospitalize. Mesye map di nou ti bagay, dans le Missississi ya se konn apèl les 12 génies, 12 génies reprezante 12 balèn, ou mèt te gen kagoul nan tèt ou, depi paran timoun nan tchekel lap jwenn ou. Mesye fè pridans, nou wè kòman polisye ap tonbe chak jou nan lari. Yon timoun kal lekòl se avni peyi a kel ye timoun se bagay ki gen rankun wi mesye ou fè yon timoun yon bagay jodi li pa bliyew non mwen te gen yon kapitèn nan Gonayiv ki te fèm yon bagay mwen m pa bliyel non m wèl pòtoprens m salye tout moun paskel mande poukisa m te gaye sou misye se tout moun ki te pranm palem avèm kalmem non mwen m pap m di ke sam gen nan lesprim m pap janm bliye tout sa misye te fèm non e sal te fè moun Gonayiv tou men mesye. Mesye, konpòteman nou pa bon. Chanje. E si enstitisyon kraze se nou kap koz? Mwen m gen plen zanmi, m gen kòlèg avoka, m gen frè, m gen kouzen m lan enstitisyon. Antouka Manèt frè m, bòn joune, Rousseau bòn joune ke Bondye beni nou. Lespri Bondye sou ou mèt. M salye w, m salye mèt Marcature. Ann ale nap pale avèk de twa oditè, de twa polisye, yo ka rele tou. M konnen nap tande mesye.

Pou mwen kite madanm mwen ak pitit mwen. Monchè polisye kwadèboukè anpeche yo mache. Pandan map soti marasa m rive dival 3 polisye kanpe m yo di'm papye moto asirans m bay papye moto m bay asirans mwen yo di'm fè kontravanse lèm mande ki kontravanse ou fè yo di'm pa gen vignette.

Sa ki se pa arete l. Ou pa oblije kouri san lisans non. Finalman, wè m ap di l pou peyi a tande. Ou al nan menm komisarya ki te pran l lan, fè yon deklarasyon, lisans ou pèdi, epi al rale lisans ou, epi fini. Al nan menm komisarya ki pran l lan. Epi yo k vòlò l, e yo k vòlò l nan men w, fè yon deklarasyon de pèt de pèmi, epi al nan DGI peye lisans ou, rale l. Mèt granmoun se ou.

Mwen salye ou donk pwoblèm ki genyen jovenel mete polis la anfas pèp la pandan ke lap touye pèp la lap touye polis yo epi kounye a li vin fè polis la tonbe an degrapa ki fè polis la vin pa tounen polis ankò. Kounye a la yo sanse yo vin gen anpil nan mitan yo se gang yo ye. Se pwoblèm sa ki genyen depi yon polis ap goumen ap bay pèp li gaz ap touye pèp li peyi sa pa prale oken kote. Ki kote polis la soti? Se anndan pèp la l soti. Jovenel Moïse.

Monchè m salye w Banad map koute w sou zòn gran ri la. Ann pale.
Monchè Banad m ka konprann sitiyasyon polis yo ap fè kounye a l pa bon sèt se kriz se sitiyasyon peyi a yap koz polis yo ap fonksyone konsa men m rele la pou yon rezon byen espesifik Banad menm lè polis yo ap mal fonksyone sèt Fòk leta a tou bay polisye yo materyèl pou yo fonksyone. Pou komisarya sa rann pi sach labanad, depi w tande pa gen kouran, polis yo ye nan fè nwa yo ye. M mande mwen menm pou leta fè yon entèvansyon, pou y al mete de twa lanpadè, de twa anpoul rechajab pou polis yo nan komisarya epi mete de twa anpoul a lanpadè nan zòn nan pou kouvri zòn nan pou lè polis yo anndan komisarya a pou yo jwenn ekleray. E dezyèm pwen anbanad, Wout lan pa bon banal. Mwen menm mande eske moun sa wèn fi sa se pa moun yo ye ki fè leta pa janm vire voye je gade yo. Fanm fanm ou tande a wi. Yon bon ti tete oo a non ti pwent kote kon pwen e polisye te katan oo a depi lè a ou pa janm tounen pou al ranje wout lan ankò. M mande eske moun sa wèn fi sa se pa moun yo ye ki fè leta pa janm voye je gade yo tandiske kou pral gen elèsyon yap pote figi yo vini kouwè vòlè. Mande eske pa moun yo ye. Merci Badad se beaucoup sap bro. tap di merci. Monchè badad kenbe la bon kouraj bondye avèw nan sap fè a paske nèg yo pa respekte moun se vre men menm lè yo pa respekte moun fòk la Wi fòk fann pase pou yo. leta bayo sikti Merci mèsi banad. beaucoup bon bagay nap raple polisye sa yo yo nan bouch ansyen ti je hein e la la yo ye. E la l ye, nan fè nwa. Ou konprann? Yo dòmi menm kota ak bandi. Gen yon zanmi ki di, gen yon zanmi ki di anba live la, Rousseau, zanmi an fò w al fè deklarasyon an paske ou pa konn si polisye a pa gen yon lòt nèg k ap travay ak lisans ou a. Kote n prale Rousseau? 305, ann ale. 305, alo? Alo?
Yes, kote w ap tande nou, Gefe? Mesye, m salye.
Mesye, m salye nou. Monchè ou konn sak rive ou pran yon gwo dosye maten an la paske se Miami m rele w la m viktim nan pandan plizyè fwa ou konn sa nèg yo fè m bò mache kafou a yon lè monchè m sòti m al fè yon ti vole alò avèk yon dam m al kite dam nan nan yon kote m al kite dam nan yon kote pou m ka sòti a yon lòt epi. Ah twò ta barem bagay konsa lè map tounen fi a fache bagay ou pranm ou lagem la bagay konsa men fi an mte fè kap mte fè kap montre fi a kondi menl poko gen pèmi poum ka desann tansyon ni epi mdi al bon nou pap al dòmi lakay la nan mdi nou nan kòt kay 18 mdi nou pap al dòmi la nou pral dòmi nan. Ni wap kondi. Men manmzèl pa gen lisans. Epi lèm rive bò mache kafou a epi m wè mesye yo bagay konsa ti kote kote epi m di mesye yo bagay la chanje m di mesye bon m te sot bwè la bagay mwen sou e ke manmzèl konn kondi men l pa gen pèmi e ke m di l kondi machin nan pi paske pou yon rezon de sekirite mesye yo dakò avèm epi yo di an bon ou gen lisans ou menm m di wi m gen lisans men lèm ba yo pèmi an yo wè son pèmi florida yo di ok. Nan tè yo di yo pral fouye misye. Men pandan se tan m pa gen kòb m pa gen kòb ankò mèt la paske m kite fi a ap smen yon kote m al yon lòt kote bagay sesi cela. Konbyen kòb m gen nan machin nan 50 dola ui. Epi misye pran pèmi an a tout papye machin nan misye ale. Lè misye retounen misye di m desann ou mèt desann wi bagay konsa nan al pale la bagay. Lè m al pale bagay konsa epi mesye yo di m konsa e ke pou m fè woulman. Li di mesye bon m te nan lari la a dezè di maten anvè li di m te nan lari la a bagay konsa bon m pa gen kòb sou mwen epi nèg yo wè se yon pèmi entènasyonal ki nan men m tou sa vle di yo yo wè yo manje bwè yo manje yo bwè yo fimen
Kòb zòn la peye. Ou konn sa k pase mon frè
ou konnen ke m di nèg la e 50 dola ayisyen fè m ret nan machin mwen la a m te nan lari la a bagay konsa bon Li di kòman m manke w dega chèf la.

Misye pa reponn mwen, pa reponn dam nan. Monchè m nève menm kote m nève a, mwen di dam nan, m kite misye a tout pèmi a, tout papye machin nan men l, m di dam nan, e pase nan bò pasaje a ban m kòd vit. Menm kote a m pran machin nan m kite ni pèmi an, ni papye machin nan. Ok. M te gen yon zanmi m ki te enspektè swat, epi m rele misye. Alò m pa dwe bay non nèg la sou radyo la, paske misye pa p vle bay non. Epi m rele misye, lè m rele misye.

Sa se istwa sa m ba ou lè yo pran m sou Dèlma ankò m nan yon machin lokasyon nèg yo di m fè kontravansyon machin pa gen asirans m di ki mele bounda m m konn anpil pitit mwen m konn anpil pitit mwen Kafou jiska prezan Kafou la m fè l di l va pral nan biwo leta isi avè m m di m pa bezwen al avè m m se avoka tèt mwen paske nèg yo visye nèt la.

Jeneralman, polisye a pa gen dwa kanpe san matrikil li pa idantifye. E, sou fich kontravansyon ou dwe jwenn non polisye k ba w kontravansyon an. Menm si w pa jwenn matrikil li, fò w jwenn non l, fò l ekri non l. Se lè l pa fè l, fò w fòse l fè l.
Dakò.
Mèsi. Mèsi anpil. Ok, avan m pran lòt moun ou, si w ban m ti peyi a sa. Al gade nan fich kontravansyon yo. Anba l make non de lajan. Epi apre sa l make matrikil de lajan. Polisye a bon kontravansyon li dwe ekri non li se mwen ki bay kontravansyon sa ok epi men matrikil li poukisa banm di n poukisa peyi a se paske si w jije ke kontravansyon li enjis ou ka konteste l lalwa ba w dwa pou konteste kontravansyon an si w pa vle peye l ou wè ke kontravansyon an pa bon pou konteste l fòk w konn ki polisye ki te ba ou l nan ki komisarya li afekte. Jodi a n pa ka fè bagay yo tèt anba ankò, n pa ka fè yo dwate goch ankò. Poukisa n gen tout kantite, pandan n ap di Ayiti gen yon pakèt iletre, men n gen yon pakèt moun k al lekòl tou. Jodi a n pa ka pran tout moun nou mete yo nan menm bwat, k ap vin pran chen, chat, kochon, kabrit nou moule yo menm kote, negatif. Ke chen an chen, ke bourik la bourik, ke bèf la bèf. Rele bèf la bèf, rele kabrit la kabrit, rele kochon an kochon. Klè, pa gen dout nan sa. Ok peyi a, nèg a bon an kontravansyon, 1, non l dwe nan fich kontravansyon an, 2, matrikil li dwe ladan l, nan ki komisarya l ye, ki kontravansyon w fè, ki amand a peye. Si ou menm ou wè w pa fè l, ou gen pou al konteste l, lalwa ba w dwa sa.

Danald kòman w ye? N ap goumen vye frè.
Monchè, m t ap goumen lontan m pase nan emisyon w la. Monchè, mwen wè tout yon bagay. M pral di w anpil bagay, m pral ba w 3 egzanp. Gen katastwòf komisarya nan zòn metwopolitèn nan la. Gen pòtay Lewogàn. Gen Sen Jozèf.

Chofè moto a ki gen enstriksyon jeneral li moute sou chofè a lal di sa. Sou plas nèg enstriksyon a yo desann, lè sa komisè a li menm li retounen nan komisarya. Lè yap mande misye kiyès pou li di kiyès ki pran kòb la nan menl lan, li lonje dwèt sou li li di men kiyès li di komisè sa.

Bagay sa a m tande ke li biwo sikilasyon. Pou mwen menm m pa konn si yon bagay ki serye k ap fèt ladan l. Lè w tande biwo sikilasyon, depi w tande l, wè anndan an gen de chèz nan biwo l. Chèz la youn pou chèf la, youn pou chofè a moto, machin sa ki vini an. Depi w tande w vini zanmi, zanmi ki gen zam nan men w lan, bay li, epi nèg la lonje ba ou. Menm yon polisye konn vin dèyè w pèmi pou w monte, eksetera. Bwase polisye ankò pap fèt pou ou. Pwòp polisye parèy yo nèg yo konn bezwen pou yo bwase polisye yo menm pwòp polisye parèy yo. Sa vle di ti Jean ki mande w fatra total kapital la menm yo pap kraze l nèt paske l pèdi nan men pèp la men ki mande w pakèt kòb se fini. Fanm dous ak e tèt ki pouri. Wè jodi an la, se pa kesyon sa yo ki enterese moun yo. Kesyon re sitiyasyon ki genyen. Mèsi bokou kamarad. Mèsi bokou. Dakò. Yes. Ann make lè a wi sou Ezekiel.
Wap koute Radio Mega gwo radio a li fè midi.
Pa gen dout nan sa, se tout peyi a k di l, Radyo Mega se pi gwo rezo radyo ayisyen gen sou latè Bondye beni, pa gen dout nan sa planèt tè a di l,

Konsa non piti, ay lakay mwen, e depatman pam ok, menm 92 pwen 1 an lage l konsa nan senmak, nou di moun senmak yo men frekans ou l limen gaye nèt, ou wè Brianna ap byen pase la sou 106 pwen 3 nan Gonayiv, epi nou antre nan nan plato santral pou n di gon latriye radyo k ap fè relè a, si m ta di w Solide fè m pran kontwòl sa nèt nèt nèt sou 91 pwen 9 lan li lage l, se plato a nèt ki jwenn li, gen Majistra Lakwa k fè l pou nou nan Beladè. sou egzakteman radyo Bela FM, sou yon pakèt radyo. Si m ta pran pou m site, lè ap fini, m pap gen tan site pou evite jalouzi, tout radyo nèt ki fè relè a, enben, n ap mache konsa, radyo Mega pa gen dout nan sa, men Son Lari a se pi gwo emisyon peyi a, vrè emisyon pèp la, Lakou Granmoun gen lòd. 46 94 20 20, 305 nou pral ale Tanjé Rousseau. 305 alo! Alo! Yes, kote w ap tande nou vye frè?
Bon, vye frè m ap tande nou nan zòn Boston. Boston, pale.
Mon chè, sa w ap pale la, afè de abi, enjistis ke polis la ap fè a, se prèske nou tout ki viktim de sa. Mwen menm pèsonèlman m viktim de sa. Sa gen 3 zan, an 2018 egzakteman, an Out 2018, mwen fè m te poukont mwen nan yon machin. Lè m rive nan zòn Ti Tanyen, alò m t ap sot zòn Nò, lè m rive zòn Ti Tanyen, devan yon soukomisarya oubyen yon pòs polis m pa konnen, Monchè yo rete m. Kounye a monchè di m ou fon kontravansyon wi mèt la. M di ki kontravansyon? Li di m a monchè annou antre pou n al pale. Monchè fè m kite machin nan li antre a li bloke m. M di monchè men lisans sa se pa yon lisans yo bloke m non. Sa vle di gen yon lisans Massachusetts. M di non, ou pa gen dwa kenbe lisans lan. Ou gen dwa ban m kontravansyon. Misye di non isi pa gen bagay konsa. Bon bagay, menm si m di men sa se pa pwopriyete Leta ayisyen li ye, ou pa ka kenbe l. Misye dim non bon. Bon misye poko fin dim poko janm dim poukisa lap banm kontravansyon an. Konprann? Donk se lè mwen antre anndan misye dim ok bagay ke se sit bèlo ke ou pat pase bagay bon sou konvansyon 500 dola dizon an goud. Bon mpa janm di 500 mpa janm di Dola ayisyen pase m wè son son ou bay m pa eksplike wè ou mwen se son ou bay tèt anba lye lwa dola ayisyen pase m konnen se la goud ki reprezante monè prensipal ayiti wè bon misye di m ok si m ap kenbe lisans lan la bon nou pral nan dgi nou pral nan ou pral peye kòb la nan dgi e m ap m ap repati nan demen se pwoblèm lan sa e l kòmanse fè nwa. E m konn nèg sa yo. M konn fè traksyon. Sitou m pou kont mwen nan machin lan. Radio Mega. Gen mòso nèg k ap deyò peyi a. Donk m gen tan reflechi sou tout bagay sa yo. Piske ta mouche jistis m mayi kase wi. Jistis m mayi chèch wi. Men lè m vin rantre nan reyalite peyi Dayiti, m vin konnen ki sa k ka fèt. Epi m di mouche bon. Kisa m fè la? Ou se di a. Antouka, monchè, mwen menm m pa gen anyen m ka fè. Se kontravansyon pou peye. M gentan wè ke mouche, fason m ap pale avè l la, li poko jwenn yon jwen pou l rantre sou mwen pou l di m vrèman sa l bezwen an. Men, m gentan fè psikoloji mouche, m gentan konprann sa k ap pase a. Epi bon finalman m di Misye bon ok m ap tou ba w kòb pou peye kontravensyon pou mwen. Yon bagay ki legal ki pa menm fè sans tou. Epi misye pa di m anyen. Depi l pa di m anyen m sispèk ke mwen rive konprann lan sa misye t ap chèche a. Li di misye ok bon ou pa gen pwoblèm, ok donk m pa gen tan w donk ou mèt ban m lisans lan m ap pran. Ou fè m lonje 20 dola ameriken ba misye ki pa menm egal a 500 a 2500 goud konprann. M kwè lè sa 20 dola te mwens ke kòb sa. Misye pran l kanmenm misye di m a bon antouka bon m ap fè sa pou ou m di ok. Lè m vin rantre nan mwen menm, m konprann sitiyasyon peyi a. Dayè tout gwo sosyològ yo di w sa, lòm lan se pwodui milye ke l ap viv la. Lè ke w ap viv nan yon peyi konsa, le pli souvan pwason an pouri nan tèt. Donk lè w genyen yon nèg kon Leonce Chwal ki sanse chèf polis la, fason ke Mouche son ons vye liye son homme de main ke liye ke jovenel fè sal vle avèl on nèg ki la daprè e misyon polis la se pwoteje vi avèk byen sitwayen yo konprann ki la pou pwoteje e sèvi donk ou wè son nonm kelkeswa sa jovenul ta dil fè lap fèl.

Ou man yon gwo dosye maten an. Bon kòm toujou ou toujou man yon gwo dosye monchè m felisite ou men monchè mwen m panse ke gon pwoblèm jeneral se kòmsi fason moun ap viv pa egzanp lè w pran polisye yo jan nèg yo ap viv nan komisarya mwen m pa kache di w mwen m se nèg Leyogàn M t ale nan komisarya Tigwav la. Monchè depi m parèt nan baryè a nèg mwen bon franchman m pa ta menm m pa ta menm avanse paske se yon sant twalèt ki frape m. Mwen m mande kòman nèg yo menm yo fè vi yo pa janm pran sant twalèt sa. E lè w gade nan eta anviwònman an kote yo ye nan biwo bagay vye ma dlo. Kòmsi, èske se Ayisyen k kondane pou yo viv nan fatra, nan bagay? E tandiske, lè moun nan vwayaje l al yon lòt peyi, li wè kòman moun fonksyone. Men poukisa yo menm yo aksepte pou yo viv konsa? Pa egzanp, tankou lè w ap pale jodi a ka chofè yo. Ayiti gen yon gwo pwoblèm. Ayisyen pa konn dwa yo, pa konn devwa yo. Menm lè nèg la al lekòl. Li pa konn dwa l ak devwa l. Donk, e sa sa rive nan tout leta a nèt an jeneral, jiska prezidan an. Paske tout pwoblèm ou wè y ap fè Ayisyen, woule Ayisyen nan farin, fè tout tout tenten wè y ap fè Ayisyen, se paske yo wè se yon pèp ki sòt, se yon pèp kòmsi ki pa konn dwa l ak devwa li, kòmsi yo fè pèp la sa l vle, anyen pa anyen. E e sa k pi rèd la, nou eseye adapte a tout mal y ap fè nou. E menm ka kidnaping ou wè son bagay ki ensolit, ki parèt jan li la li parèt bon pou mwen menm son bagay ki ensolit ke ayisyen aksepte jodi an wè yo dakò pou yo viv avèk kidnaping nan epi yap bay lajan epi bagay donk vrèman mwen mpanse ke pwoblèm nan son pwoblèm ayisyen menm li ye se nou menm ki aksepte pou nou viv nan vrèman ensalibrite oubyen nan jan de mòd de vi sa men pa gen okenn ayisyen kap dakò E alò pa gen okenn etranje kap dakò viv konsa. Bon mwen menm gen yon konsta m fè. M konn wè moun kap mache nan pousyè. Y konpri mwen menm tou. M mache nan pousyè isi men m reziyen m. Men m wè se inakseptab ke pou moun ap viv nan pousyè, machin nan fin pase l kouvou a pousyè epi nap viv ladann. Men si dominiken an sot lakay li vin la a. Li wè se yon peyi pousyè li ye. Lap mache ladann men lè l rive lakay li. Prezidan domiken pap pèmèt kilè yap viv nan pousyè non. nan wout pousyè san l pa wouze oubyen menm menm lè wout la t an tè bati yo p ap dakò viv ladan l non men wè ayisyen yo m dakò pou yo viv nan sa yo ye a monchè mwen pran nimewo w an epi m ap patisipe ansanm avè w kanmenm m pral fè yon monkas sou nimewo w an epi pou m kapab ede w avèk moun sa dakò frè mwen e kenbe la pa lage e monchè m felisite w pou jan de emisyon sa yo mèsi.
Mèsi anpil Mèsi anpil vye frè Rousseau Rousseau ba jwenn mwen non Rousseau bade ok Mèsi anpil Rousseau e la a 13 minit nou deja pran sou lè kòmanditè yo Rete la pa dekonekte nan pwopoz la nap tounen e lèn tounen nap kontinye gad ak peyi a nap kontinye gade koze peyi pa bliye non. Lakou granmoun gen lòd. Rete la, n ap tounen. Jonas, bon pitit, epa m tande yon zafè resansman popilasyon k ap pale deyò a. Sa l ye menm? Mona, tande, resansman an li menm kòmanse deja?